Gwo bonswa, gwo bonswa, gwo bonswa, gwo bonswa pou nou tout adikte près e nap salye nou e se toujou menm foug la, menm detèminasyon, menm kontantman ke nou menm nou dekrete la pèmanans nan adikte près pou nou kapab pèmèt ou viv kòman e lari pòtoprens ye e pèpòt aktivite ki genyen, pèpòt enfòmasyon. Evolisyon an, nou toujou la pou n pèmèt ou viv li. E aktyèlman la, nou nan Rue de la Réunion, kote ke Tribinal de Pè a, li menm, li ensandye rapyetè. Rapye, rapye, rapyetè. Vwala, sa se ponpye k la. Ponpye k la, ki li menm sot etèn dife a nèt. Ponpye, li menm, sot etèn dife a nèt. Men, Tribinal de Pè a, li ensandye rapyetè. Vwala. Sa se Tribinal de Pè a la, seksyon Sid. Tribinal de Pè seksyon Sid la, se li menm ki sot pran dife la. Bon, ki boule nèt. Ki boule nèt la. E jiskaprezan. E mesye ponpye yo menm yo anndan, yo anndan, y ap fè tout sa k depann de yo pou yo kapab wè kòman yo te kapab bon wè e si yo kapab fin etenn dife ki anndan tribinal de pè a. Vwala, nou nan rue de la Réunion, sa se tribinal de pè seksyon sid la li menm ki fin brile la, li fin brile nèt nèt nèt nèt nèt nèt nèt e ponpye sou plas, ponpye sou plas e devan tribinal de pè a Nou kapab remake gen yon bakòp Simo 1 tirè 0 0 191 an ki deja la. E lè n ap parèt la, lè n ap parèt la, nou te sou Chenmas la, nou tande anpil, anpil, anpil, anpil katouch ki t ap tire nan ri de la Reyinyon an. E nou te oblije vin founi je gade pou nou konnen ki sa k genyen e kòman sa ye. Evidaman lè nou rive, nou sou plas, nou wè se tribinal de pè a li menm ki t ap brile e ki fin brile, ki fin brile. Men ponpye. E mesye ponpye yo, yo deja la pou yo wè kòman yo kapab fin etèn dife ki ta pran dife nan tribinal seksyon sid de Pòtoprens. Vwala, se konsa sitiyasyon an ye. Kòmandan anfòm? Se konsa sitiyasyon an ye nan tribinal de pè seksyon sid de Pòtoprens lan. Li menm ki fin pran dife. Wala zanmi entènot ou sou Adikte Press. Adikte Press se youn nan pi gwo medya an liy ki genyen nan minit ke n ap pale la. Ke nou fèk pale la. Wala. Sa se anndan tribinal la la. Sa se anndan tribinal la ki fin boule la.

Ou konnen figi m nan moun k ap deksye lide pou pye yo? Bon, depi m wè yon moun nan rezo sosyo, m ap toujou di l sa. Dakò. Paske m pa konn li ni li mwen. Vwala. Bon, sa se youn nan sapè ponpye yo, li menm ki t ap pale avèk jounalis, notamman mwen menm, ki t ap pale avè l, di se pou n ka di ponpye pa gen dlo. Mwen menm pèsonèlman sa poko janm rive m. Sa poko janm rive m pou m ap di ponpye sesi, ponpye sela. Kidonk, vwala, zanmi entènot, zanmi entènot, nou abitye avèk sa. Nou abitye avèk sa. Ensiltasyon sa yo nou abitye avè yo. Nou pa gen pwoblèm pou Sape Pompi a li menm pale akve nou. Nou pa gen pwoblèm. Se moun nou ye, se moun nou ye. N ap konprann li. Ou konprann? Sa se tribinal seksyon sid de Pòtoprens lan li menm ki pran dife nèt la a. Ki pran dife nèt la a. E si n ap kapab gade la, la gen lafimen toujou. La gen lafimen toujou. Wala. La gen lafimen toujou k ap pwopaje anndan ti chanm sa a. Wala. Gen lafimen toujou kap pwopaje anndan ti chanm sa. Nap salye tout moun ki branche a Dikte Press e nap salye yo e nou di yo kontinye fè nou konfyans, kontinye rete konekte avèk nou, abòne epi like, pataje e tout sa ke nou menm nou pwodwi nan Dikte Press e pou kapab toujou rete enfòme de tout sa kap pase nan lari Pòtoprens.

sa e jodi an premyèman sa pi an jodi an fè 7 jou yo te vin met dife ladann jodi an an 8 jou 7 jou yo boulel rèk yo te a tout dokiman ladann avèk tout sak ladann tribinal la pa pòs anyen ok dakò ok men evidaman se toujou e pa rapò avèk kolè ke ou genyen pou konfrè yo Gregory ki mouri la yo an kolè pou konfrè yo ki mouri men sepandan e pa konsa kolè a dwe fèt men yo pat wè se moun tribinal e pa moun tribinal ki tiye etudian Men padre tribinal la ki pou youn viktim pou koz osi fè krim wi. Men selon sa nap aprann, sa m konnen, ou konnen l tou, se yon krim deta, se yon krim deta ki fèt sou etidyan. Kidonk eske ou pa panse se pa rapò avèk leta yo di ki touye etidyan ki fè yo, yo lanse operasyon boule tout biwo leta, boule tout machin ki gen rapò avèk leta? Bon, tout sa se bagay ki gen rapò a leta, lekòl la se pou leta. tribinal se pou leta men sepandan men tribinal sa a pa koz de mò etidyan ki mouri. Wi men machin yo boule yo tou machin sèvis leta yo yo pa gen oken rapò avèk etidyan k mouri ou dakò? Wi men ou pa dwe detui yon pèp pou yon sèl moun ou pa dwe detui yon pèp pou yon sèl moun nèg yo vin andan yo rantre menm prizonye ki t andan yo

wap kontinye viv kòman tribinal de pè de pòtoprens seksyon sid li menm lap pran dife la e ponpye ap fè tout sak depann de yo pou yo kapab fin etèn dife ki anndan tribinal la e nou te konstate tou gen gen de chanb gen de chanb se se se lafimen ap soti ladanl toujou wala kidonk se konsa sitiyasyon li menm li prezante nan minit ki nan pale la wala gen gen. Gen lafimen, gen lafimen, evidaman gen toujou, toujou gen dife. Kote m kanpe a la, m santi chalè a. M santi chalè a, toujou gen dife anndan, toujou gen dife anndan. E joutan tande ya gen prizonye ki te anndan, e yo oblije pran lafuit, yo oblije pran lafuit paske etidyan yo te soti pou te tiye yo anndan, anndan tribinal de pè a. Se sa huissier a fè nou konnen nan Adit Press. Kidonk se konsa sitiyasyon an li menm li prezante nan minit ke n ap pale la. E se yon aksyon ki pase ozanviwon de inè pandan dezè, pandan dezè e nan rue de la Réunion kote ke endividi yo pa rive deyantifye. Mwen map fè anpil pridans pou m pa site non e ki antite, vwala, map fè anpil pridans pou m pa site non ki antite paske m pat temwen, m pat temwen pou m di se iks oubyen se ygrèk ki mete dife nan tribinal de pè a men e endividi yo pa rive idantifye mete dife nan tribinal de pè a e kote ke. Te gen kèk moun ki te nan gad a vi tribinal de pè a, yo menm ki pran la fuit pou sove vi yo paske yo te an danje, yo te an danje. E selon enfòmasyon ke nou genyen, selon sa isye a fè nou konnen tou, e mesye yo mete dife, yo mete dife anndan tribinal la ansanm avèk moun ki te anndan tribinal la. Vwala, gen dife ki anndan toujou, vwala. Rue de la Réunion, Rue de la Réunion e tou pre e fakilte ekòl e nòmal siperyè a. Se la e tribinal la ye. Ok. A la toujou gen dife anndan an. Wala toujou gen dife nan bwa yo la. Toujou gen dife. Wala e se konsa li ye la. Voilà, zanmi internaute, wap suiv la. Sa se kuzin nan, pa vre? Ay kuzin, ay kuzin tribunal la. Ay kuzin tribunal la. E toujou gen dife anndan, m santi chalè a. M santi chalè a la. Tribunal la li nan rue de la Réunion. Nan rue de la Réunion, se la tribunal la ye. Sa se biro jij yo. Biro grefye ak la.

Kòman sa te pase nan tribinal de pè seksyon sid de Pòtoprens. Vwala. Se de jistès nou sove. Vwala, se de jistès ke yo sove. Vwala. Men moun ki te, ki te nan, moun ki te nan gadavi a. Nou menm ki sove yo, menm yo menm ki sove tèt yo pou kò yo. Men aktyèlman la kote yo ye? Aktyèlman la kote yo ye?

Nèg isi gen grenn nan mouda yo wi mesye. E nap mande chak moun ki anba live lan patajel pou nou souple poul kapab rive pi lwen posib. Si w apenn konekte a dikteprès ou sou a dikteprès wap swiv kòman tribinal de pè e seksyon sid la li menm li bouyi li rapye tè. Tribinal la li menm li brile rapyetè la rapyetè rapyetè rapyetè tribinal la brile rapyetè. Ou sou AdiktePresse, w ap swiv kòman sitiyasyon an li menm li ye anndan tribinal de pè seksyon sid la li menm ki boule rapetè. E m santi m cho anpil la. M santi m cho anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil la paske dife a toujou. ap pwopaje anndan an, gen bwa ki poko fin pran dife, gen bwa ki poko fin pran dife e nan mitan tanpaj la ponpye deja ap kite espas la pandan tribinal la poko fin boule. Tribinal la poko fin boule ponpye ap kite espas la. Tèt chaje. Men.